Hey zanmi mwen yo kòman nou ye se mwen menm Bnasho ki retounen nan yon lòt video e jodi a nan video sa mwen pral moutre nou kijan ke mwen idrate cheve m e mwen itilize alovera ki se lalwa lalwa pou mwen idrate cheve m mwen moutre nou kijan m fè sa e tout pwosès yo donk Si nou vle wè kijan pou nou idrate cheve nou ki kapab ede cheve nou ranfòse epi rete branche e kontinye gade videyo a. Sa fè kèk semèn ke mwen kòmanse itilize lalwa regilyèman nan rejim cheve m. Anvan mwen te konn itilize chak mwa ou chak 2 mwa lè m ap lave cheve m tankou yon prepou m itilize pou m demele cheve m apre sa m lave l but kounya m kòmanse itilize l regilyèman nan cheve m. E mwen fè yon lwil lalwa sa fè semèn pase m fèl donk map eseyel nan chevem fèl avèk lalwa epi lòt lwil m melanje donk map eseyel sim wèl mache map montre nou kijanm fèl epi m fè livin kondisyoner avèk lalwa epi kastò òl donk jodia map fè metòd LCO a pou nou ki se livin kondisyoner an krèm avèk lwil epi pou krèm nan nou konnen se krèm sa ke mwen itilize. So se by Shea Moisture M itilize l pou m idrate cheve m avèk lwil prefere m toujou se lwil maskriti Epi Ya Donk Pou moun ki pa konnen alo lalwa vrèman bon pou cheve E m ap moutre nou ki sa rechèch mwen ki di m ke li Li gen vitamin A, vitamin B6, vitamin 9. Vitamin sa yo ede pou yo favorize sikilasyon sangen nan kwi cheve w epi sa ede cheve w pouse rapid e li ranfòse cheve w donk ya m ap eseye aloe vera a pou m wè si l mache donk an nou kòmanse pou kòmanse kounye a sa m kòmanse a fè m toujou separe cheve m an 4 e pa toujou m kòmanse fè sa sa gen kèk semèn. M separe cheve m an 4. Jan nou ka wè a, si nou si e moun ki ka gade video m sa fè lontan, ou ka wè cheve m pi kout ke anvan. Donk, cheve m kòmanse kase, te kòmanse kase, sa fè kèk mwa. But. Se a koz de stress epi sou ou manke fè lap fè cheve ou kase donk m komanse sa gen kek semèn pase m komanse pran siwo fè paske m remake m konnen m manke fè donk m pran siwo fè epi sa fè 2 semèn m ta ale kay yon madanm yon estetisyèn. epi cheve m bò goch la te menm longè epi bò dwat la yo pat li pat menm longè yo te pi kout so epi pwent cheve m te merite koupe donk li koupe yo apresa l koupe yo pou yo ka vin menm longè so l koupe an pakèt So, epi l te, um, li te lise yo tou avèk fè. Donk, cheve m pa long, but m te di m te bezwen koupe de tout fason. Donk, m di pou yo, pou koupe yo, pou yo kapab yon longè ki an sante. Depi yo an sante, longè pa vrèman enpòtan pou mwen. M jis pi, m pi bezwen cheve m an sante. Donk. Map mete devan nan pou joli epi apre sa dèyè a m pral dèyè a m pral grese kwi yo anvan apre sa pou m kapab kòmanse moutre nou kijan mwen fè sa donk m pran lwil sa lwil sa m ede m itilize pou grese. Kwi cheve a. Donk jan nou, jan m te di nou si je bli sa fèt avèk la lwa. Epi la lwa ede sikilasyon nan kwi tèt ou. Epi m itilize l tou paske m te fè rechèch li bon pou kap e m te kòmanse m pa konn kote m jwenn gwo pakèt kap nan tèt mwen m pa konn kote yo soti. So m ap eseye m wè si sa ap ede. Depi m fin eseye m wè l mache.

Kòmanse wè kijan ki ta ranse fè cheve byen fasil pou demele. Apre sa, m pran krèm nan ki se krèm m te montre nou an. M mete ti kras nan cheve m. Si w wè, si m pa menm bezwen itilize peng, wè kijan cheve a kòmanse bay byen fasil. Epi si w wè bagay blanch pa bezwen pè kou cheve a sèch epi m pran lwil la apre sa m pran bwòs mwen ke m itilize pou m demele cheve m ou ka jwenn li nan stòl palaca oswa nan amazon. Se yon dan nanm broch. Fime li cheve a byen idrate. Resantre sio de dwèt.

Donk
se tou m fini m fini avèk tout 2 dwèt yo m fè 5 devan 3 dèyè e dèyè a paske yo fè koupe donk pwent yo pa vrèman like yo pa gen pwent so m espere y ap rete yo p ap delage donk ya se tou pa pa enkyete w de jan w wè yo parèt blan paske cheve a gen yon pakèt pwodui ladan l. pandan y ap sèch la pwodui a ap soti jan ou ka wè menm devan kote premye pati m te fè a ou ka wè pwodui a prèske soti tankou cheve a vrèman like absòbe tout pwodui yo li jis ap pran kèk tan donk m konnen nou tout nèt nou lakay si nou pa gen travay avèk bagay. konfinman sa nou lakay nou donk si w pa gen pwoblèm w ka kite l nan de dwèt la pou kèk jou se tankou yon pwotektif yon stil pwotektif pou cheve w ka mete yo nan de chou pandan yo konsa epi oswa w mare yo jan w vle si w vle sot si w pa gen pwoblèm avè l bòt m ta vrèman ankouraje w pou w kite cheve a sèch anvan w retire de dwèt la apre sa se tankou lave men si atè si w vle ou jis detire retire pou fè yon chou. Se tankou lave men siri a tè nan opinyonm. Pi lè cheve a pi sèch, lè cheve a sèch e pou retire de dwèt la e li fè ou gon twist out. Donk ou ka kite cheve ou nan afro e pi lè ap boukle. E pi la rete idrate pou pi lontan. Donk mwen ta ankouraje ou si ou pa gen kou pyès kote ou prale, kite de dwèt la nan cheve ou jiska cheve a sèch. E ya donk se tou m te gen pou m te moutre nou jodi a jan m di a pa bliye abòne avèk chanèl la pataje avèk zanmi nou kòmante anba videyo a di m si w renmen metòd sa si w te eseye l deja si l mache pou ou di m si nou vle wè kijan m fè leave-in conditioner a ki vrèman senp epi ki pa bezwen anpil pwodwi pwodwi natirèl sèlman avèk lwil. la lwa m fè a di fèm konnen si nou anvi wè ki janm fèl menm si nou pa anvi wèl map still fèl I'm joking donk pa bliye ya kòmante epi fèm konnen si nou renmen video a epi ya se tou babay. Jan nou ka wè, banm montre nou an dènye, banm montre nou dènye fwa. Byen idrate, jan je menm te sèk nan kòmansman, konpare byen idrate. Donk si w gen cheve sèk, lap mache pou ou. Ok! Bye bye guys!